Kote nou? Yon pakèt Ayisyen 3 milyon ki te konn pran lavi pou yo mete Jovenel atè. Si Jovenel pa ale, y ap mouri. Kote nou? Jodi a nou pa mouri mezanmi. Anpandan n ap boule fè kèdèt sou tèt nou la a, nou pa gen kote nou kòm abri pwovizwa nou asire nou ke kout bal pa fè chante nan tèt nou, kounye a n pa mouri. Bon sa nap tann pou nèg yo kanpe yeah mezanmi m konnen batay bwa kale a premye moun ki te anbrase batay la se te Arab premye moun ki aksepte fòk pèp la kanpe bwa kale a se Arab men nan moman map pale avèk ou la moun ki fè brigad yo yo pa chwazi moun san pou yo fè brigad yo nan bagay bwa kale a gen anpil inosan ki ka peye pou koupab e ki kòmanse ap peye pou koupab. Imajine nan Dèlma 32 pou rive Kriswa, gon dam ki pèdi yon timoun 11 an. Bwa kale. Yon timoun 11 an èske l bezwen pyès pou l mache? Yon timoun 11 an pa bezwen pyès. Mwen menm mwen pa p janm konn Bwa kale paske m vle gon stabilite. Men pandan m pa konn Bwa kale a, èske n pran Jeradjil nan Bwa kale? M pa konn Bwa kale a, èske n pran Vètilè ki t al raye zam sou direktè bnca a nan Bwa kale deja? Èske n pran Smith Augustin nan Bwa kale? Gang se pè yo, 9 asasen yo, 9 kriminèl yo, eske yo konpran bwa kale? Bwa kale arete pou sèl ti ganga sa pa tou. Wi si nou pran nèg la ak zam nan menl nou pa gen dwa bal chans. Si nou pran nèg la nan zòn nou avèk zam nan menl nou pa gen dwa bal chans. Men pandan wap di wap bay bwa kale a, konbyen nan gang as a vès yo ki pran bwa kale? Nèg ki ap mete zam nan men ti gang a sapat yo eske yo pran bwa kale? M pap janm kont bwa kale paske se bwa kale a ki pou defann zòn ou pou pa kite zòn ou vandalize men si nèg a tou li di se nan bank li prale m pa wè poukisa l bezwen kraze zòn si w di se bnc wap chache si w di se bank nou ap chache si w di se bank wap chache pou al pran sak vin ou ledwaw al nan bank men pa atake ti pèp la. Semèn pase a nou wè m te pale pou pèp la pou yo pa kouri, mwen kap kouri avèk matla, m kap kouri a vye bokit a do vye doum, mwen se bagay moun fou, yo pranl yo fè tiktok avèl. Se yon konsèy mwen pote pou moun yo, si wap kouri premye sa ki enpòtan pou ou se pyès ou, paske depi ou pa gen pyès wap pran bwa kale. Si wap kouri kite zòn ou fòw genyen pyès ou nan menw. E se si moun ki ap moute brigad yo, mwen pa kont okenn brigad, men brigad la dwe fèt nan bon jan e di fòm pou nou mete moun ki leve nan zòn. Li te pran yon kalachnikòv.
Dye mèsi m te jwenn yon M one, yon AC 21 yon 9 milimèt. Bann blofè, pap fout bay pèp la manti. Nan operasyon pèp la tout videyo jodi dimanch lan nou wè nèg yo lage yo an li prive yon kote desann cha kouri fè yon ti videyo kouri moute tout kote yo rive desann cha lapolis antre delma 6 li pa fè 2 zèd tan lapolis antre delma 6. Li pa fè 2 zèd tan. Talè m wè Meyè ap rele m. Tann mwen. Kokorat san ras, viv ansanm Latibonit ap rele m. Talè m gen voye Meyè ale wi la. Banm m ap ret. M pa t gen tan moute sou gwoup la e m te tou moute live. Bilan Bilan Lapolis boule Lapolis kraze Djip mwen e Djip e blan m genyen an Lapolis kraze yon poto elektrik m genyen ak tout transfòmatè Lapolis kraze plizyè kloti Lapolis kraze e tout barikad m te mete yo Sa e bilan operasyon Apre Youri Meyè

Pèl jòn nan pa nan rans. Yo gon vye pèl jòn ki fèk vini wi wap voye wap bal dife wap bal dife e lè sal mande raje yo gon pèl jòn yo fèk genyen la. Mwen lwen menm, sante jis pou gen pou li. Non nap pranl kanmenm ey Bonm diw papa li antre li antre nan enpas ki tèlman kwense bon men ap gadem nan live la la epa bak wi lale

E kwen la police se kay mwen yo vin kraze tankou tonè boulem m tap fè live la sou kakas kay la la police vin kraze kay la yo vin kraze kay la yo vin kraze piscine nan e sa koperasyon demen maten ou tap tande la police tande yo pèdi jounalis dyòl bòkyè Yo pran yon ekip medya an liy pou fè pwopagann pou yo. Demen maten w t ap tande lapolis a mennen yon operasyon de grand anvègir nan fyèf chèf gang Jimmy Cherizier alyas Babekyou. La mezon, la mezon di Kayid a ete detwit. Non, mwen pa gen pwoblèm.

Ey yo touye yon moun fou bò yo touye yon moun fou bò lakay mwen an la tou moun fou yo touye a fanmi moun fou a te majò nan lame dayiti wi m fè leve kadav la pou moun yo wi ey yo touye yon moun fou la yo touye yon moun fou la fanmi moun fou a fanmi moun fou a te majò fanmi moun fou a te majistra yon ekip gwo ey ou konn nan anba dèlma te gen yon ekip gwo moun ki te ret ladan l tou ebyen bilan lapolis mesye klere m byen non. Men eske wap swiv mwen anba live la eske ou wèm eske ou wèm anba live la Ebyen meyè meyè anpil respè cheri nap pale talè sou viv ansanm lan
Ebyen ok anpil respè anpil love cheri viv ansanm tout tan ou pa vle viv ansanm wap mouri pou kòw epi fini wè ti mesye 4000 moun anba live la la sak gen an pale.

nan Etazini patikilèman ki t ap tyeke m. Yo te bezwen konnen e pou tout sa yo wè sou rezo sosyal yo, yo te bezwen konnen ki sa ki vrè, ki sa ki fo. Jodi an la, Jimmy Cherizier, èske w ka eksplike peyi a, lemond, pou ki sa fiksasyon sa a sou ou alò ke gen plis pase 200 gwoup ame nan peyi a? Pou ki sa fiksasyon sa a sou ou e sitou nan fen ane a?
E. Mèsi anpil Ralph. Kounye a nan yon ton ki pi serye, Jodi a nou lanse yon batay pou nou kapote 9 vòlè ki nan tèt peyi an. Jodi a Viv Ansanm twouve ke se yon wont a lechèl entènasyonal pou nou gen 9 prezidan. Kote ke tout kominote entènasyonal la kwaze bra l yon kote y ap griyen dan sou nou.

Paske nèg yo konnen ke yo bezwen gang yo. Paske si gang nan ka, menm jan avèk dam nan te di dènyèman, si gang nan ka fè tout bagay sa la, se ke leta ba l lisans pou l fè l. Se ke leta ba l lisans pou l fè l. Si gang nan ka fè tout bagay sa, leta ba l lisans pou l fè l. Leta ba l lisans?
Leta ba l lisans pou l fè l. Kòm gen yon nèg ki se yon nèg se yon paladò l ye, li pale twòp, anben l ap, yon lè l ap met sekrè leta nan lari, anben an fè misye sispann pale. Men pa gen yon batay vrèman kont gang. Sa k ap fèt la pa batay kont gang vre. Se yon batay politik nou e di l ankò. Kòm se sa ou pou sa ou pa renmen mikro verite a paske nap diw verite a. Batay wap gen la e politik wi. Politik.
A group enterè politik kap goumen la wi. Politik. Politik. Popilasyon an pa wè sa kap fèt la. Non. E malèz la fèl kontre nou. Popilasyon an. Paske se de kriminèl ke ou ye. Popilasyon an gen genou.
Son batay. Politik kap fèt. Son batay CPT viv ansanm. Son batay CPT viv ansanm. Pa gon kòmsi, yo pa t detèmine vre pou yo pou yo konbat nèg Viv Ansanm yo, men yo estime ke Babekyou pale anpil, yon lè Babekyou ap met koze pa yo deyò, oubyen yon lè li te atake yo, anben yo di bon, n ap atake sa pou n fini avèk sa. Men se pa yon batay vre k ap planifye o pli wo nivo pou n di kòman n pral libere moun yo nan zòn kote ki pi mal yo. Pa gen batay sa k ap fèt vre. E nou di w sa. Si te gon batay ki tap fèt, anben nèg espas Dèlma 3, Dèlma 3, Dèlma 6, yo tap nan men lapolis maten an la. Lapolis se li ki tap konsolide, kounye a ou tap jwenn, ou tap jwenn polisye kenyan kap monte, kap monte baz yo la, kap fè pou yo konsolide sa n tap jwenn la. Se pa yon grenn batay, yon grenn moun nap kouri, nap kouri dèyè ensekirite. Tout moun ki enplike nan ensekirite a nap kouri dèyè l. E se sa a ke n vle, se batay sa a ke n vle. Nan enterè popilasyon an. Se nan enterè popilasyon an. Sispann enterè politik nou. Se nan enterè popilasyon an. Elektoral.
N ap jere kesyon eleksyon nan sa w ka fè ta la tou wi. Anben, e sa k fè nèg yo pa ka kouri dèyè gang yo wi? Paske gang yo pral pare pou ba yo eleksyon wi. Y ap frape. Ouvè je nou wi popilasyon. Tande. Gang yo pral pare pou ba yo eleksyon wi. E sa k fè yo pa ka kouri dèyè gang yo wi. Yon pakèt gwoup politik ki konfòtab la avèk sa k la a. Donk nou menm nan popilasyon an nou sèl viktim k ap goumen antre yo nan enterè pa yo. Humm kòm se mikro verite nou pa vle wè e li k ban nou pwoblèm
Vous suivez micro vérité. Nou dezole
men pozisyon n gen an li pap chanje. Jozèn pale pou w la.
Si gen lòt stasyon de radyo k pa vle pale l, nou pale l. Avan m pran, nou pral resevwa pastè Moïse talè. Si gen lòt reprezantatè, prezantatè k pa vle pale l, nou pale l. Nou pale l.
Nou di w men sa k ap fèt la la. Sa k ap fèt anba la, nou di w men li. Li tap vreman bon wi. Li tap vreman enteresan wi pou nou ta wè si yon batay kap fèt vre pou eradike ensekirite a nan peyi. Li tap vreman bon wi. Men m di w sa kap fèt la e pa sa. E pa sa li ye. E pa sa. Se enterè nèg yo ki santi yo menase. Anben grenn moun ki menase enterè a nap konbat li. Nap konbat li. Grenn moun ki menase enterè a nap konbat li. E konbat li menye la. Pandan ke mesye ap mennen operasyon Dèlma, gade sa kap pase nan Latibonit. Gade kòman gang an Aristide la a di pou n montre se pa yon batay kont gang vrèman k gen la a. Kounye a, nan ki peyi nou ye la? Se yon batay kont gang. Dayè kounye a jounen jodi a nou di sa tout tan. Kounye a pou yon gang vin fè yon masak konsa, lè 100 moun asasinen, ti peyizan, ti machann, moun ki t ap dòmi trankilman lakay yo, pou leta ap gade bagay konsa? Pou kou gang nan toujou egziste? Epi leta al fè foulay lòt bò a, Normil Rameau voye nenpòt katya, plizyè cha blende lòt bò a, ou pa janm tande kisa yo te regle. Baz Gran Grif la kontinye ap menase jiskaske moun Latibonit, moun nan Senmak ap manifeste pou mande leta voye fo zam yo paske yo an danje pou yo menm. Pandan operasyon wikenn nan, moun yo santi yo an danje wi. Pandan yon nèg a di l ap fè yon operasyon kont gang nan wikenn nan wi. Bon, m pa konnen. Ban m pran pastè Moïse avan m bannou pale petèt. Ou panse sa Vlad? Ann ba yo, ann ba yo pale avan. Eee.
Wi. Antouka, ann fò ti pale nou. 31 29 97 07 Kòm se piko verite yo pa vle wè a, kòm se nou k pwoblèm nan, ee men nou redi l ankò. Ou pa ka fanatik wouj lavalas pou renmen piko verite. Ou pa ka fanatik wouj. Phtk, mwen renmen micro verite. Ou pa ka fanatik wouj. Tout sa ki gen la kom pati, kom regroupman, kom briganday ki gen la, ou nan CPT wouj, ou pap janm renmen micro verite. Paske nou gen pozisyon nap desann, defann la jistis, la dwatur, e sa ki konfom, e ki korek nan enterè popilasyon an. Micro verite, bonjour. Ayayayayayayay. Ann ale rapid, banm pran zanmi sak tonbe e si nou ta kontinye ouvè l map ban nou manti nou pa tap janm fini tèlman gen moun moun yo anvi pale alò se sa lè yo mete nou la se pou peyi a nap travay se pou moun yo nap travay bon si nou vrè linèt wap tande yon moun kap pale pou yo pa konn konprann non. Bon ki sans sa gen ou wap dirije kiyès wap dirije a? Wale ki tout sa wap fè pa ale nan sans moun ou di wap dirije yo. Ou pa janm fè anyen pou yo. Plus de 7 mwa pli ta pouvwa sa gen la ki jan yo sa yo janm fè pou popilasyon an li menm? Ki sa? Anyen. Donk nou pa janm nan anyen? Pa gen anyen ki vin pou popilasyon an? Nou tout ap viktim. Men la enterè gwo potanta menase. Tout nèg kanpe se konn yak te gen leta. Plim leve sou do yo.
Lè enterè gwo potanta menase. Sa montre tou.
Sa montre ou tou. Ou wè yo gen volonte.
Yo gen volonte pou yo pa rezout probleme ensekirite a ki la. Son volonte ke yo gen. Yo gen plan pou sa. Paske jou wè se enterè pa ou ki menase. Ou wè kòman yo dechene. Pou yo fè tèt yo jistis. Men kounye a sa fèk gade ti popilasyon an li menm kap mouri anba kout zam, sa fèk gade popilasyon kay yo boule, gen moun la ki redi anpil pou te met ti kay li kanpe, li redi anpil wi, li fin granmoun wi, pandan li fin granmoun nan ki espwa l genyen ankò pou l reka remete kay sa kanpe, bon li pa menm konn kilè lap jwenn teritwa sa ankò. Li pa menm konn kilè li pa menm konn kilè lap jwenn li ankò, li pa menm konn si lap jwenn teritwa sa ankò. Li pa menm konn si lap jwenn li. Yo mete moun nan nan dòmi nan lari. Moun nan pat nan dòmi nan lari non. Moun nan te goumen, goumen, goumen nan katye popilè a, li te fè ti kay li kanmenm wi. Kounya la ou mete l nan gou nan nan dòmi nan lari kounya. Ou mete l nan dòmi kay moun kounya. Kounya ou pa konn kilè moun nan ap reflechi, kilè map ka tounen? Pandan se tan, lè se ou k pran frap, ou wè kòman ou mobilize tout lapolis la. Ou wè lè se ou k pran frap, ou wè kòman ou mobilize tout lapolis la pou l kouri dèyè yon grenn nèg, nèg ki ba w frap la ou wè kòman ou kouri dèyè l, alòske popilasyon an k ap rele anmwe. Poukisa n pa fè menm, nou pa mete tout enèji sa yo ansanm epi pou n al goumen kont nèg yo anba a? Poukisa n pa fè l?
Fon bagay pou pèp la. Poukisa nap fè l. Fon bagay pou peyi a. Poukisa pèp la ap rele anmwe ke yo pa kapab ankò, moun yo pa ka viv ankò, men poukisa nou menm, menm fòs nou mobilize, le fèt ke nèg la ba w ti tap la, menm fòs ke ou mobilize tout, tout fòs sa, poukisa ou pa mobilize menm fòs sa tou pou al konbat, konbat nèg sa a. Peyi a nou la. Wè nou, wè nou kapab.
Nou kapab wi. 9 prezidan. Men nou pa gen volonte pou nou rezoud sa k gen la a. Nou pa gen volonte. Chaje minis. Konsèy prezidansyèl la pa gen volonte pou l rezoud kesyon ensekirite a. Gouvènman Didier Alix vize m ya pa gen volonte pou rezoud kriz ensekirite ya. Men lè se yo, yon chèf gang ba yo yon tap oubyen denonse yo, yo fin fou kounya, yo mobilize tout lapolis, mobilize tout Kenyan yo, Kenyan yo, wè yon Kenyan kounya ap di w, oh nou pa ti moun, nou pa ti moun nan tout sa. Moussolino pran bwa bannann. Moun Solino pran gwo kout pwen, moun Solino tonbe, yo tou yo mouri, yo pèdi kay yo, yo mouri, yo pèdi byen yo, epi nou rete kèk al, epi jou lòt la parèt li ba nou yon ti tap po, epi nou fou nou dechennen, nou mobilize tout batri nou nèt, tout bagay nou nèt nou mobilize, nou montre n se leta, tèlman nou montre n se leta, menm Conatel nou fè aji pou nou. Mesye nou mechan anpil Nou mechan anpil Gen se de group jèn Gen se de group nèg ki ap kore nèg sa yo Fò nou konnen nou mechan anpil tou wi mesye Nou wè bagay la fò nou konnen nou mechan anpil tou Nou mechan anpil tou Nou mechan anpil tou Fò nou wè sa Fò nou wè sa Batay k ap fèt la la fò tout moun wè l ke se pa yon batay kont gang Peyi a pa ladan l Se yon batay kont Pèp la pa jwenn anyen Se yon batay kont yon asosye. Asosye a pale nou mal jodi a, men nou leve kont li, nou leve kont li. Se yon batay kont asosye nou, men se pa yon batay kont gang ke n ap fè la a. Ba yo te mal pase.
Ba la mal pase.
Ou pa tande yo te gen nan dyalòg. Sa ki di anba tab la, li vin di l deyò. Sa ki di anba kabann nan, li vin di l deyò. Sa ki di anba dra, li vin di l deyò.